Tout sa la nan la kou a pou m mete pou fè kay kochon yo vin dèyè la. E pa nou E pase menm jan. Yn fwa ankò, Istwa a dèyè mwen. Anmeyy m amoure li nou salye chak grenn zanmi nou kap swiv nou, chak grenn kamarad ki ap viv ankò chili, nan le mond antye donk nou salye w trè fò pou atansyon w epi prewokipasyon w donk nap di w ke Nou te bay yon videyo ki te yon ti jan pale sou lasante, ki te di sante n se pa w. Sante n se pa w? Wi, sante m se pa m. Èske w konn ki jan pou w pwoteje sante w? Wi ou non? Èske w konn kòman pou w pwoteje sante w? Waw! Ala bèl bagay! Se lè ou gen yon sante ki fyab. Ke sante w se pa w se yon ti paj pou n ede w pale sou zafè sante w. Nou te poze yon kesyon pou n di eske ou konnen ki sa kokakola kapab fè w. Kokakola se yon bwason ki bon, li bon pou vant fè mal, li bon tou lè ou pap dòmi. Men gen anpil moun ki pran plezi pou bre kokakola san yo pa reflechi oubyen lè yo fin pran yon plat manje, donk moun nan amize l, li di ban m yon koka. Donk, mwen menm, mwen m te konn fè l tou. M te konn bwè yon koka kola lè m fin manje, men m pa t janm mete m an atant ki efè l te kapab fè sou mwen. Koka kola bay moun gwo vant. Koka kola bay moun gwo vant. Eskiz mwa. Koka kola answit Li rand ou pa dòmi, pa egzanp, lè apre midi, nan nwit, lè ou brè yon koka kola, li vrèman pa rand ou, pa rand ou byen, pa rand ou byen ditou, li rand ou e dòmi pa ka pran ou, donk ou konn lè ou pa ka dòmi ki sa k ka rive fè ou. E koka kola answit li bay moun dyabèt. Pa egzanp, yon moun ki fè dyabèt, Donk ou oblije wal bwè koka kola donk son traktasyon ou pran ou mete nan tèt ou paske koka kola li menm li se yon bagay ki vrèman trè trè sikre paskel gon pousantaj de sik ladanl pa egzanp lèw bwè yon 35 gram de koka kola donk li gen anviwon 7 moso sik ladan ki ka evolye avèk 35 gram de sik Pa egzanp, lè w bwè yon ti demi koka kola, ti bayon yo nan plastik yo, men lè w bwè tou 2 lit koka kola, lè ou alè imajine w ap wè ki kantite gram de sik ou bwè nan yon sèl ti boutèy koka kola. Yon boutèy koka kola ki genyen ladan li 2 lit. N ap di w sa, yon boutèy koka kola ki gen 2 lit ladan l, ou bwè 212 gram sik ki ekivalan avèk 42,5 pousan moso de sik. Donk pou rezon sa a, nou evite ou eseye konsome, wi ou kapab konsome koka kola, men eseye pa konsome koka kola avèk yon odit. Ki sa k rele odit la? Se yon odit de ki kòman w ap konsome l e ki kòman ou p ap konsome l. Ki lè ou kapab konsome l avèk ki lè ou kapab pa konsome l. Prenon pa egzanp, koka kola.

nan alimantasyon, nan grès ke ou ap konsome ki bay sik lan. Donk se sa ki rele, nan ògan mondyal lasante, yo fè yon evalyasyon de 39 pousan adil e 13 pousan dan le mond ki konsome koka kola e ki bay yon vrèman yon apòtaj ki pa valab e ki pa fyab avèk Coca-Cola. Etid ki fèt Ozetazini sou Coca-Cola li 43 mil li 43 mil a 4 mil adolesan ki bwè plis pase soda pa jou ki ogmante avèk 27 pousan la pwobabilite devni obsès. E donk pou rezon sa yo, Pou rezon sa yo, yo plis on ti jan konsome koka kola, yo plis konsome soda ke koka kola paske koka kola donk se li vrèman bay yon pakèt seri de maladi sitou pou moun ki on ti jan E pou moun ki on ti jan plis aje. Pran on pa egzanp, si w ta ap fè on eksperyans avèk yon koka kola, pou w ta wè ki kot, ki kòman koka kola li menm li danje, eseye pran on koka kola, on vyann kochon, eseye pa vide vyann kochon an, on koka cho, e eseye pa vide li.

Nan etid ki eleve yon to depwosferik ki favorab ou kapab kalkile l an fonksyon nan ren ou dapre rechèch ameriken fèt ki anviyon yon fè yon etid ki gen ladan l 500 mil pèsòn ensifizamman renal ki venen ki gen yon dyagnostik ki konpare avèk yon gwoup de temwen e an rekòlt pa mwayen Desa ki alsit posferik lan bay sou tansyon koka kola. Tansyon koka kola answit li bay yon tansyon. Donk pou rezon sa li gen ki ki tip de bagay koka kola gen ladann. Koka kola li gen ladanl koka kola li gen ladanl alsid li gen kafeyin hein koka kola li gen tip de bagay sa yo ladann li gen kafeyin Li gen kafeyin, li gen yon doub de bagay, de dòz ki ka koz kò a malad si ou pa konn kijan pou konsome koka kola. Donk pou rezon sa a, nou evite ou, ou menm ki ap konsome koka kola, ke ou konnen kijan ou kapab konsome l. Sinon, l ap fè dè zefè. sou ou. L ap fè dè efè nan kò nan estomak ou, nan grip ou, nan kadyovaskilè w, eksetera era. Kafeyin nan li konteni den den kann ki gen ki valorize avèk 33 33 lit ki varye ant 33 gram chak kokakola klasik. Donk, dòz ou kapab rekòmanse resanti li efektye dirèkteman an ka farin sitye antre 100 e 160 gram pa jou. Donk, se tout bagay sa yo ke ou konsome. Li gon limit ki siperyè ki konsomasyon kafeyin pa jou ou kapab pran. Li egzije an 200

Kadyovaskilè w, w ap jwenn l ap ba w tansyon, l ap fè w soufle anlè, li ba w yon bagay ki rele ipètansyon ateryèl, takchikadi, pou van dan se ka ekstrèm antrenè yn mò sibit. Donk sa yo ka fè w mouri sibit si w pa konn kòman w ap konsome l, si w pran depaseman e sa ou ta dwe pran pa jou depanse depase 200 gram de de kafeyin. Si w ta depanse ou ta depase 200 gram de kafeyin pa jou ou ta lan 300, donk sa yo kapab vrèman koz ke ou pran yon mò sibit. Mò sa ou pran sibit la ou kapab pa penèt pa pèmèt pou di ke se moun se kèk bagay Ou gen, se pran, se moun ki baw espedisyon, ou byen tou bagay, ou ka di l se dyab, se bagay dyabolik men sanzatant ke ou pat atann kòman ke ou konsome koka kola. Donk nou sot eksplike w li kapab ba ou tansyon, li kapab atake w nan ateryèl ou, kapab atake w tou nan tansyon nan tout lòt bagay sa yo ka koz ou gen yon mò sibit ki arive sou ou.

anpil si ou konsome nonb de nonb de kafeyin ou ta dwe pran pa jou. Une fwa ke ou konsome yo twòp, donk lap ba ou tout tip de pwoblèm sa yo. Nan pwoblèm respiratwa ke lap ba ou a, lap rand ou gen yon estomak fè mal, lap rand ou gen yon pakèt lòt seri de bagay ke nan pwoblèm respiratwa ou. Nan lòt pwoblèm lap ba ou nan dijestif, wap jwenn smilasyon w nan motrisite entestinal ou lap ogmante, lap fè ogmantasyon de l'acidite gastrique etc. Donk se tout jan de sa yo ke e lè w konsome twòp coca cola pa jou ke ki kapab arive atake w. Donk e pou evite tout jan de bagay sa yo, Donk fòk ou oblije pa e konsome koka kola nan on mezi ki ki pwobab. E answit, donk tout sa yo se de bagay ki ou kapab pran si lè ou konsome twòp koka. Kola, lè ou konsome twòp kafeyin. Donk, pase nan koka kola l gen kafeyin. Si ou kontinye ou bwè, ou bwè, ou bwè, nonb de kafeyin ki egal avèk 160 gram ou te ka pran pa jou a li depanse a 200 gram a 300 gram, ou kapab pran yon mò sibit ke ou pa t espere. Pou rezon sa a, nou evite ou pran de mezi prensipal paske sa nap eksplikew yo se pa yon bagay nou jis rete konsa nou eksplikew se pa mwa enfòmasyon ke nou menm nou mye pran ni ayiti ni isit o chili donk nou gen de pwofesyonèl nan zafè e la sante ki toujou ap ban nou de konsèy ki apwopriyete jis pou nou ka arive konnen kòman nou kapab kontwole e sa ki rele sante nou ki se. lavi nou. Pa egzanp, jan m sot, jan m te di l deja, lasante, sante, sante se yon bagay ke chak grenn moun bezwen pou l kapab fonksyone. Sanzavwa sante ke pa gen anyen ke ou kapab, ou kapab antreprann paske se lavi l ye. Donk pou rezon sa a, nou mande chak grenn moun ki deja ap gade. e video sa patajel pou kapab arive pa sove lavi e yon lòt grenn frè yon frè ki ka petèt bò kot ou yon lòt frè ki ka petèt ayiti tou paske sa yo se dè mezi ou konn tande moun nan jis e pran yon mò sibit oubyen ou konn tande moun nan gen yon maladi ki ki atachel.

Men wap kapab bwè koka kola avèk yon mezi paske l gon kantite de kafeyin ou kapab pran nan yon jou. Yn fwa ke ou depase l ou ka pran yon mou yon mò sibit. Pa egzanp lap atake sistèm poumon w, lap atak lap atake sistèm poumon w, lap asa atake sistèm respiratwa w, lap atake e sistèm irinè ou, l ap atake sistèm dijetif ou, donk pou rezon sa a, nou di w silvouplè, nou se zanmi w, nou se bon fanmi w, e pran dè prekosyon pandan ke ou ap okipe sa ki rele, pandan ke ou ap brè yon koka kola, pandan ke ou pran plezi w pou. Bre 2 kouka kola nan yon solèy cho pandan ke ou byen glase, pa egzanp m te konn mande l tou, m di banm yon kouka kola ki byen glase pou m chase yon strès, pou m chase yon solèy, pou m chase yon chalè. An mezi ke m fin bre l, men m pat janm konnen, m te konn pran fòmasyon sou sa, kisa kouka kola kapab fè yon moun, men mwen menm m pat janm eseye. konnen ki ki efè l kafab fè pou mwen menm. Se gras avèk enfòmasyon ke m arive pran isit Fili pa mwayen avèk e pa egzanp nan legliz mwen, mwen gen 2 enfimyè donk ki ap travay isit sou medsen e pa rapò avèk lòt ankò ke mwen genyen, lòt chilyèn mwen byen ki toujou. Lè m di yo m renmen koka kola, yo toujou pran m mete m chita ki ban m yon feyè de sa ki efè koka kola kapab fè lakay yon moun lè w konsome l paske l gen yon kantite de kafeyin ladan l lè ou bwè l men kantite sik ou bwè epi nou konnen sik li pa bon pou lasante. Donk pou rezon sa a nou mande ou pran anpil prekosyon. Pa egzanp engredyen ki fè koka kola yo pa lòt bagay ke ogas ga.

extrèm vejeto, donk kafeyin. Donk se tout sòt de bagay sa yo ki fè ki fè kokakola. Donk pa mwayen avèk tit de e paj sa ke wap swiv lan, donk wap eseye pa jwenn kòman pou kapab sove lavi ou avèk nonb de kafeyoun ou te kapab pran pa yon jou ki te kapab depase sa ou dwe pran pa jou. E lè w fin bwè bagay sa yo ka fè yon mò sibit lakay ou paske nonb de kafeyin nan lè w pran l twòp li ap ogmante yon sitirasyon nan sèvo w donk li ka rann ke ou fon ou fon ou fon yon sa ki rele sèvo eklate oubyen tèt ou eklate. Si w poko konn jan tèt ou eklate a lè ke tansyon w moute w ou tonbe, ebyen si tout fwa tansyon w moute w ou tonbe ou frape atè donk Tèt ou pa fann pou anpe san sot ladanl donk se toufe wap toufe sim ta mèt bon ti kal istwa kitem bon ti kal istwa men sak pase m gon kouzenm ki ayiti ou konn sak pase li arive li brè yon bagay ki gen twòp pwoteyin ladann li brè yon bagay ki gen twòp kafeyin ladann e pandanl rete konsal sante tèt li ap vire tèt li ap vire l frape atè. Frape l frapa atè, moun pa ka touche w paske depi w tonbe atè moun pa ka touche w. Ebyen lè l t frapa atè l santi ki li santi ke l pa ka ekspire se li menm li oblije graje kote yon prent mi ye pou l frape tèt li. Lè l frape tèt li san yo soti nan tèt li li santi jwenn yon vrèman solisyon sa a li fè yon eklatman tèt. Bon tou rezon sa a nou mande w pran yon pil prekosyon avèk sante w paske sante w se pa w. Se ou menm ki pou konn kijan pou kapab jere l, pou kapab vi yon pi bon long vi nan lavi w. Donk m panse nou fè ti kal video sa pou nou te kapab eksplike w. Lè w fin tande l ou menm, pa rete pou kont ou, pou gade l, pou tande konsèy la. Pataje l. Epi answit, pandan w ap w ap tande l, ban m yon like. Answit, e lè w fin ban m like la, menm jan zanmi sa a ban m like la ladan l lan, abone m. Yn fde pou abone avek chanel sa ki se paj Facebook sa donk wap kapab jwenn tout motif sou sa ki rele avek la koze la sante, konsey pou le wap travay isit chili oubyen a leksteryè, konsey tou si w ta bezwen fè yon deplasman men koman pou fè deplasman. M panse nap vini toujou abone nou e answit patajel banm like lan apresa nenpot lè m ta monte sou paj mwen map fè yon video wap ka jwenn li direk Pou w ka jwenn yon ti yon ti moso nan konsèy, nan konsèy sou lasante, pou w kapab pwoteje lavi w pou byen. Chilyèn ki ap tande m nan, n ap mande w konpatil este mesache, este video, para que alguien le va encontrar para sobre la vida. Donk pou rezon sa a, n ap vini! Tchaw tchaw! Tchaw!